Bonjou bonswa, sa depan de a kilè spektatè min biznis yo pral gade cho sa. Jodi a nou gen privilèj rankontre pou ou yon jèn gason, yon antreprenè ki m ta ka di pase de prezantasyon nan milye a, ki genyen kòm mak fabrik li m ta ka di inovasyon, li pral prezante l pou nou toutalè. Efektivman Mike, m panse nou pati pou yon cho enteresan. Alò, pou n rantre nan vif emisyon an, m ap mande w prezante tèt ou a spektatè Min Biznis yo silvouplè. Pou ke m kapab fè yon prezantasyon de mwen menm, bon, m te kapab di m se Mike Bello. M se yon moun ki pasyone de antreprenarya, de inovasyon. Mwen, mwen fèt o Kap Ayisyen. Epi de fòmasyon, mwen se ekonomis. Mwen etidye ekonomi, sou politik ekonomi entènasyonal. epi mwen fè metriz an komès entènasyonal, epi majorite, bon, an nou di tout etid inivèsitè mwen, mwen fè yo an Azi, mwen te Taywann, mwen Japon, mwen Kore. Donk, apre etid mwen, mwen retounen an Ayiti, epi, bon, lè ke m tounen an Ayiti, an nou di ke vrè karyè antreprenaryal mwen, se an Ayiti ke l kòmanse ansanm avèk lansman Solo Bag. E pi, bon, pandan m Ayiti, mwen gen lòt aktivite pwofesyonèl tou, kote ke mwen travay nan pwomosyon envestisman nan CFI. E pi tou, mwen pwofesè a linivèsite, mwen ansenye maketing, bidjè, monè, donk, tout sa yo. Donk sa se, egzakteman, sa se an gwo, sa se pakou inivèsite mwen, yon prezantasyon de mwen. Men, nan tout prezantasyon, m toujou di m se nèg Okap. Enteresan.
Nèg Okap toujou gen fyète sa. Ya, m se nèg Okap.
Ok.
Bon, ou fin prezante tèt ou pou nou, alò si n ta ka di rapidman ou ta pitche biznis ou pou nou, pale nou de biznis ou, pakou antreprenaryal ou, biznis ou an patikilye. Ok umm biznis mwen pou kem kapab fè yon prezantasyon de biznis mwen, mwen gen yon biznis ki rele solo bag donk solo bag la li menm apati de kisa ke li menm li kreye donk pa bliye an ayiti gen anviwon de 37 pou san moun ki genyen aksè a elektrisite ok donk nou genyen yon kantite yon swasantèn yon 60 pou san de moun ki pa gen aksè a kouran. Donk moun sa yo ki pa gen aksè a kouran an, altènatif yo se pou ke yo kapab itilize bwapen, pou itilize balèn, lanp tèt gridap pou ke yo kapab fè aktivite ki fèt lannwit yo. Donk yon elèv lekòl, yon etidyan, li menm li pa epanye de sa. Donk lè ke yon etidyan ki lekòl aprè midi, li menm li sot lekòl, li oblije pran balèn, li oblije pran. Lanp tèt gri dap la, li oblije pran bwapen pou ke l kapab etidye. Sa ki danjre pou zye l, sa ki pa pèmèt ke l vreman pwodiktif lekòl. Donk sa a son gwo pwoblèm. Donk se a pati de pwoblèm sa a ke nou menm nou di fò ke nou kapab pote yon solisyon a pwoblèm sa a. Donk solisyon ke nou pote a sa a se solo bag. Solo bag la li menm ki sa ke li ye, se yon sakado a enèji solè. Donk nou fè l tagèt nou sib nou menm se. etidyan, se elèv lekòl ki konfwonte, ki fè pati de 60 pousan moun, 63 pousan moun ki pa gen aksè a kouran de fason kotidyen pou yo kapab fè aktivite aswè yo. Donk, Solo Bag la li menm, ou jis mete l nan do w, se yon sak a do jan ke m di a, ki vini ansanm avèk yon pano solè, epi li genyen yon limyè ki entegre ladan l. Donk, kijan ke l fonksyone, ou mete l nan do w, ou ale lekòl, Epi pandan ke wap mache, li kapte reyon solèy la, e ki reyon solèy sa kel kapte a, li konvèti li i an enèji, a alèd de pano solèy la. Donk enèji sa li menm li stoke anndan valiz la nan yon batri ki entegre anndan valiz la. Donk lè ke ou rive lakay ou aswè, ou kapab, etidyan sa li menm li kapab itilize enèji sa pou li kapab etidye, fè devwa, klere tout yon chanm, fè tout bagay. Donk sa vle di la, pwoblèm balèn ki petèt ka boule kay oubyen kap fè tout bagay sa yo, donk nou menm nou vini ansanm avèk yon solisyon pou sa. Donk pa sèlman sa, donk selon yon etid ki fèt, gen, yo wè ke gen anviwon 12 pousan nan revni yon menaj ki pa gen elektrisite lakay li ki, ki depanse nan rechaje telefòn. Donk sa vle di valiz sa a li menm Li pèmèt ke etidyan sa a li menm, li kapab rechaje telefòn li. Donk gen yon ekonomi ke valiz sa a li menm, li pèmèt ke menaj sa a li menm li fè, li pote nan menaj sa a. Donk se pa sèlman kouran ke li pote bay moun yo, men gen yon sòt de ekonomi ke li menm li pote pou menaj sa a. Donk an gwo sa se pwoblèm sa ke nou menm nou chwazi rezoud ansanm avèk Solo Bag la. Ok.
Rapidman Mike, alò. Kote pati solo sa a soti nan chak pwodwi ou yo e chwa pou te fè yon pwodwi pou elèv lekòl ki entegre enèji solè, èske sa lye a yon eksperyans pèsonèl pa aza? Donk, wi, efektivman sa li menm paske, bon, jeneralman yo di nan tout jounen antreprenaryal li toujou gen yon istwa ki dekoule de li menm. Donk, chwa solo la li menm, poukisa li menm li. li dekoule de solèy lan. Paske m te sitou tyen pou ke m kapab itilize yon enèji ki pwòp. Donk enèji ki pwòp ke m wè ki ta plis fè sans m te itilize, se solèy lan. Paske se li menm nou nan peyi ki twopikal, se li menm ke nou genyen an gran kantite. Donk m kreye sak a do a pou elèv lekòl la li menm, li fè suit a yon evènman trajik. ki te rive, kote ke m te gen yon pwòch mwen, yon ti kouzen mwen ki abite Plato Santral, ki te ap fè fas, ki fè pati de 63 pousan moun ki pa gen aksè a kouran. Donk li menm, jan ke m sot eksplike la, altènatif la se itilize balèn, tout egzakteman. E pi yon jou konsa, pandan li menm li ap dòmi, e pi balèn nan li menm li devide, tab la pran dife, kay la pran dife. E pi misye li pa soti nan aksidan. Waw! Donk se apati de sa m di ke vwala fò ke m fè ke sa a, kòman ke m kapab pote patisipasyon pa m pou ke sa a se dènye fwa sa l, sa a li menm li fèt. Pou ke pa gen yon lòt moun ankò ki oblije ap itilize balèn nan pou ke balèn nan devide pou ke l kapab mouri nan yon aksidan konsa. Se konsa ke. m panse e ke vwala m travay ansanm avèk ekip mwen e ke m vini ansanm avèk yon sak a do a enèji solè ki pèmèt elèv lekòl ki pa gen kouran yo menm yo pa oblije itilize bwapen ni balèn. Ok.
Jis pou sa klè pou moun ki pral gade show yo, eske daprè ou pa gen okenn risk pou yon moun ki pote yon nan sak li ki pote yon dispozitif ki kap Te reyon solèy yo pandan jounen an e ki pral itilize l aprè. Pa gen oken risk ansanm avèk sakado sa a. Donk premye bagay ke nou fè sè ke nou evite tout kontak ansanm avèk po an. Donk ansanm avèk kò imen an. Donk wap wè pano solè la li menm nou mete l jis nan do valiz lan nèt. Donk epi jeneralman e pa genyen yon sòt de radyasyon ki fèt. Donk se tankou se kapte vag sa li menm li kapte donk li pa emèt kenn reyon donk li jis kapte l epi li konvèti l donk pou an tèm de sekirite pou moun pou itilizatè solo bag yo pa genyen kenn risk pou yo menm. Ok, eske pwodwi sa a se yon pwodwi ki fèt pou mache tipikman ayisyen oubyen ou vize lòt mache avè l si deja ou genyen m ta ka di de part de mache a letranje ou ka fè n part de sa etc.
Se pa yon pwodwi ki fèt sèlman pou mache ayisyen an. Donk se yon pwodwi ki adapte sitou ansanm avèk mache afriken an. Pa egzanp, m gen anpil anpil moun ki swa Kodivwa, Gana, Boukina Faso, plizyè moun k ap mande m kòman ou kapab distribiye pwodwi a. dan peyi pa yo. Donk, paske pwodui a li menm, pwoblèm ke nou gen an Ayiti a, ya fè fas a egzakteman menm pwoblèm elektrisite a. Donk, se yon pwodui pou peyi ki an vwa de devlòpman. Epi ki gen anpil solèy disponib tou. Exact, ki gen solèy la disponib, epi ki pa gen elektrisite a de fason regilye menm jan seman vek peyi ki. ki devlope yo. Donk, eske nou kòmanse ale a lechèl entènasyonal? Non, nou poko. Donk, se yon chwa estratejik paske nou vle ke de pye nou li menm li fin stab. Donk, paske ou poko, ou poko genyen, ou poko kontwole mache ou, ou pa ka al chèche kontwole. Al chèche fè ekstansyon entènasyonal. Ekzakteman, ekstansyon entènasyonal. Donk, fòk yo fin kontwole mache lakay ou dabò, epi apre sa ou kapab scale pou mache entènasyonal. Donk, sa. Kounye a n ap chèche pou ke nou kapab stab sou mache ayisyen an, epi apre sa nou pral wè kòman ke nou kapab chèche mache etranje an. Pou rive mete sou pye pwodui inovan sa a, èske ou te benefisye de yon sipò de kèlke nati de de yon enstans oubyen yon moun an Ayiti ou aletranje pou sa? Bon, e, wi. Premye sipò ke mwen te benefisye se lè ke m tap kreye premye pwototip la. Donk, lè ke m vini ansanm avèk konsèp la, donk te gen anpil moun, anpil moun ki sipòte m. Se konsa ke m te fè yon crowdfunding, donk gen anpil moun ki te bay sipò yo, ki pèmèt ke m kreye pwototip sa. Donk, ou konnen apre pwototip la, lè ke pwototip la li menm li fonksyone, Pwochen etap la se pwodiksyon de mas lan epi komèsyalizasyon an. Donk, nou te vin pran tan pou ke nou kapab fè komèsyalizasyon, fè pwodiksyon de mas la, paske nou pa t vrèman jwenn finansman. Donk, sitou an Ayiti, ou konnen bank yo yo menm, yo pa sipòte statòp akoz de risk la li menm ki vrèman elve. Epi, jwenn envestisè ki envesti. envesti nan de pwojè, nan de antrepriz inovan li menm, li pa vreman fasil. Donk, sipo ke nou apre 2 zan ke nou toujou eseye pouse pwodwi a, prezante moun li, epi nou toujou jwenn ti sipo, men ki pa vreman rive nan nivo ke nou vle lan. Pa bliye ke pwodwi a, sib la, target la li menm, se moun ki pa gen yon revni ki elve. Donk. Pou ke nou fè pwodwi sa a li menm, li abòdab a tout moun, fò ke nou pwodwi l nan yon kantite. Donk, sa vle di ekonomi dechèl la. Donk, pou fè ekonomi dechèl la, fò nou pwodwi anpil. Donk, si nou pwodwi 100, la pri a, kou a ap elve, e pi pri de vant la li menm li pral ogmante. Donk, se konsa ke nou te vin jwenn sipò FDI. FDI sipò la li menm, Fonds de Développement Industriel li menm, yo sipòte nou. Ki son enstitisyon ayisyèn. Ayisyèn, se egzakteman son enstitisyon ayisyèn, gouvènman ayisyen tou. Donk li menm ki sipòte nou, men se sitou Ministè Finans ki bay nou sipò sa atravè FDI, ki pèmèt ke nou jwenn ase mwayen finansye pou ke nou kapab fè yon pwodiksyon de mas e ke pwodwi sa aktyèlman li disponib. disponib an Ayiti, li disponib Kap Ayisyen, li disponib atravè teritwa la. Ok. Palan de disponibilite de pwodiksyon de mas, a ki kantite ou ta ka estime pwodiksyon nou aktyèlman? Pwodiksyon de solo bag. Donk, pwodiksyon de solo bag, premyè pwodiksyon ke nou te fè se te ane dènyè, nou te pwodui anviwon 5 a 10 mil sak a do. Donk, sitou nou te pwodui pou ke nou te pèmèt ke tout moun sou mache a li menm yo kapab gen yon sakado. Men, nou vin rive yon kote, kote ke se anpil òganizasyon yo menm yo fè kòmandan gwo. Donk, sa vle di ke premye sa ke nou te pwodui a li menm, nou kite l sou mache a kote nou al fè lòt pwodiksyon pou ONG, pou lòt enstitisyon, fondasyon ki bezwen achte sakado. Donk, pwodiksyon sa kounye a la nou gen la, se menm pwodiksyon ke nou te gen ane dènyè la, pa bliye ke nou te gen yon peryòd de peyi lòk, apre sa nou vin gen kowonaviris, donk previzyon de vant ke nou te fè, ke nou te di ke pwodiksyon sa ke nou te fè ane dènyè a li menm li tap fini disi an mas, donk se di ke la a kounye a la a li vin pa fini an mas paske sa ke nou te fè a, donk gen anpil obstak ki pèmèt ke nou pa atenn objektif sa ke nou te fikse a. Donk kounye a la pou le moman se. Nou nan fen stock la kounye a la, nap fini ansanm avèk stock ke nou te pwodwi ane dènyè la pou ke nou kapab rekòmanse ansanm avèk yon lòt stock, men stock ke nou pral vin ansanm avèl la se sitou lap yon vèsyon ki vrèman diferan paske ou konnen yon pwodwi li menm li gen sik, donk sa nou te vin ansanm avèl la nap vin ansanm avèk bagay ki yon ti jan pi inovan konparativman a sa ke nou te bay deja.
Ok, Ou pwodui yon bèg ki pèmèt ke moun k ap itilize yo, itilize l yo, rechaje de aparèy, klere espas yo, etidye. Menan, pou kesyon materyo, kote ou jwenn, ki kalite materyo k fè bèg sa a, ki kote ou jwenn pwodui, m ta ka di matyè premyè w yo? Ok, matyè premyè yo. Nou achte yo a letranje, men pwodiksyon valiz la li menm a 100 pousan li fèt an Ayiti. Donk tankou pa egzanp pou pano solè, pou limyè yo, pou usb ke nou genyen nan valiz lan, bakòp ki gen ladan l. Donk sa yo se Hong Kong ke nou ke nou achte yo. Nou achte yo, nou vini ansanm avèk yo an pyès detache paske nou achte yo diferan kote. Epi tisye la, se an Repiblik Dominikèn ke nou achte tisye lan. Epi. Tout pwodiksyon an, asanblaj la li menm li fèt ann Ayiti. Nou fè se Kafou ke nou travay ansanm avèk yon atelye ki rele Aris Derosier ke ke nou fè l. Donk nou gen diferant tip de sakado. Nou gen yon sakado ki fèt ansanm avèk plastik. Donk se yon bagay ki san pou san ekolo, ki resiklaj. Donk e se sachè dlo ke w wè nan lari yo ke moun la ap bwè yo ke nou menm nou resikle. e ke nou pwodui valiz avè l. Donk, nou wè anpil moun apresye, gen anpil òganizasyon ki nan anviwònman ki achte valiz sa. E pi nou gen yon lòt ki fèt totalman san règ tichi, kote ki moun ki pa vle sachè dlo an, paske ou konnen son pwodui ki nouvo, donk fè moun aksepte l, sa ap pran ti tan. Gen moun ki prefere. Valis ki fèt ansanm avèk ansanm avèk tisi lan. Ok. Donk se konsa asanblaj la, majorite matyè premyè yo nou achte yo aletranje men asanblaj la, kouti lan li menm se an Ayiti nou fè l. Ok. Ki, si w ta ka, kòman, a konbyen w ta ka evalye, m ta ka di, pri de pwodiksyon ou pri de revyen yon grenn valiz? Pa egzanp. Lè w pwodui valiz, konbyen yon, alò, pwodui yon valiz, an mwayèn, sa sa koute w?
Bon, pou le moman sa vin yon ti jan difisil pou evalye. Paske ou konnen, sa ki vin genyen, ou gen yon dola ki ap monte desann, e pi, majorite matyè premye yo se an dola nou achte yo. E pi kounye a, Evalyasyon lè ke nou tap peye anplwaye nou te fè sitou evalyasyon an an dola pou ke nou kapab di nap peye ou tèl bagay. Donk kounye a la fè evalyasyon sa a li vin yon ti jan difisil sitou ansanm avèk ansanm avèk dola sa a lè paske lè ke nou tap pwodui valiz la dola la li menm li te a 90 yon bagay konsa 80 konsa sa egzakteman donk kounye a la li a 63 kounye a donk se di ke kounye a la li vin an nou di eske m pa bon m pa ka di son mank a ganye pou antrepriz la men Lè ke li enstab konsa, gen yon pwojeksyon ke w pa vrèman kapab fè. Premyè fwa mwen pèsonèlman m wè m wè solo bag se se t yon se yon pwodwi sansasyonèl ok epi m dekouvri l sou rezo sosyo ki rapò biznis ou gen a rezo sosyo a marketing digital rezo sosyo kijan nou itilize zouti sa a pou n touche piblik nou an e menm ta ka di konkretize de vant.
Bon, e m panse ke Solo Bag li menm, li, kòman m te kapab di sa, skelèt maketing Solo Bag la li menm li se rezo sosyo yo. Pa bliye tagèt nou an se jèn ki de 17, 18 an jiska. Jèn eskolarize.
Egzakteman.
Donk, e jèn sa yo, kote n ap jwenn yo se sou rezo sosyo yo. Donk sa vle di si sib la li menm se la ke li ye, donk se di ke efò apwòch maketing nou se vè rezo sosyo li menm li tounen. Donk e sitou Facebook. Donk li menm sa, li menm tout sa ke nou ap fè se sou Facebook e nou gen anpil moun ki swiv nou, ki toujou pataje l, e pi lè ke nou gen nouvo pwodui, nou gen nouvo pwomosyon, se rezo sosyo ke nou itilize pou ke nou kapab fè sa, Instagram, Facebook. Twitter ke nou fenk komanse ansanm avèk Twitter paske nou sitou wè ke moun nou plis anvi vize yo pa sou Twitter. Yo pa sou Twitter. Men wap gen opinyon sou Instagram ak Facebook. Exactement, Instagram ansanm avèk Facebook. Donk, an nou di yo sa ke yon moun, majorite moun ki wè solobag se atravè rezo sosyo. Donk, nou. nou konte sou rezo, sou medya altènatif yo, sa nou te kapab rele medya tradisyonèl yo, men se pa pou ke m kapab di, se pa nou pa tèlman priyorize apwòch kanal de kominikasyon sa. Donk, dè fwa nou konn pase nan radyo, yo konn envite nou, nou bay entèvyou, men rezo sosyo yo, YouTube, tout Facebook, Instagram sa, se li menm sa, se apwòch. Se kanal sa ke nou menm nou priyorize. Tout sa ke na fè wap wè ke grafik, tout bagay, mesaj nou yo yo menm yo gen rapò ansanm avèk Facebook ou byen yo lye ansanm avèk Instagram. Ok.
Alò, mwen wè plis devlope ou ap pale de Solo Bag. Men m konnen tou, e se petèt youn nan rezon ki fè m envite w nan show a jodi a, mwen wè ou nan, wap kontinye sou chemen inovasyon an, nou wè ou fèk. Ou fèk sòti yon pwodwi, ou prime pou pwodwi a lentènasyonal, mwen wè, si se pa sa wa korije n, ou ta moun ki prensipal ganyan sou yon lis de 100 antrepriz, 100 pwodwi ki te nan yon konkou o nivo entènasyonal. Alò, ou gen posiblite pou prezante pwodwi sa a a spektatè yo e di nou. Pi lajman, ki sa li ye, ki kote yon moun ka jwenn li, nan ki faz de komèsyalizasyon li ye, etc. Mèsi paske ou banm chans ankò pou kem kapab prezante nouvo pwodwi sa a tankou jan ke w eksplike l. Nou pa sèlman rete a solo, solo bag. Donk lè ke kowonaviris lan li menm li, li kòmanse blayi kò l an Ayiti e ke nou menm nan. Nan Solo Group, nou te ap eseye gade kòman ke nou kapab e... Ki opòtinite ke pwolèm sa, ke pandemi sa apote. Egzakteman. E pi tou ki jan ke nou kapab antre nan batay kont kowonaviris la. Donk se konsa ke nan lèkti ke nou fè, nou wè ke... Tout moun ap pote mask, men tout moun ap toujou ap plenyen de enkonfò ke yo menm yo genyen ansanm avèk mask la. Donk se la jan koudi a nou wè opòtinite a, kòman ke nou kapab vini ansanm avèk yon pwodui e ki rann moun nan li menm konfòtab. Ki rezoud yon vrè pwoblèm.
Egzakteman. Donk ki pote konfò pou moun nan, yon bagay ke moun nan li menm li kapab vle pote o kotidyen, yon bagay ki estetik, yon bagay aytèk. Donk se konsa. ke nou kreye, nou vini ansanm avèk pwodui sa a ki rele Solo Mask la. Solo Mask la li menm se ki sa ke li ye, se yon mask, e tankou tout mask ki la pou konbat kowonaviris la, ki pwoteje ou kont viris la. Li menm, li diferan, sa k fè diferans li se valè ke nou ajoute ladan. Donk premye valè ke nou pote se ke. Se yon mas ki konekte ansanm avèk telefòn ou. Donk li vini ansanm avèk yon kas bloutouf epi li tou gen mikwofòn ki entegre ladan. Donk ou mete mask lan, lè ou ke ou mete mask lan. Ou ka tou mete li pou nou moun wè. Yè, ou kapab tou mete mask lan. Epi ou tou mete e.
Oreyèt ou yo. Oreyèt ou yo.
Atravè orèt sa yo, ou kapab tande mizik ladan l, epi si ke telefòn ou sone tou, paske yonn nan bagay ki konn gen ansanm avèk lòt mask tradisyonèl yo, se ke lè ke ou resevwa yon apèl, ou oblije tout tan ap retire mask la, pou ke ou kapab... Or se pa rekòmande, jisteman, nan kontèks... Donk la, kounye a la, mikwo a li menm, li tou entegre nan mask lan, pou ke ou kapab, pou ke ou kapab pale san pwoblèm. Donk ou pale, moun tande ou san ke ou pa gen, pou ke ou kapab retire mask la. Epi yon lòt konsta ki te gen ankò se ke lè ke ou mete mask twal la li konn souvan fè w cho. Donk se sa k fè ke mask la li menm li tou vini ansanm avèk yon sistèm vantilasyon ladan l ki pèmèt ke ou lè w mete l mask la tou friz espas anviwònman kote vizaj ou ye a epi li vini ansanm avèk yon sistèm Iltravyolèt ou UV ki fè yon sòt de netwayaj, sterilize anviwònman kote yo kap bay la. Donk anpil moun souvan ap poze kesyon kòman ou kapab fè lave l. Donk son mask ki totalman demontab. Chak sak ladann ou kapab demonte l. Sa se premye bagay lan. Sa se filtè ki gen nan mask lan. Donk mask la li menm li vin ansanm avèk yon filtè. Donk apre yon sèten tan, anviwon 8 è, ou sipoze retire filtè la. Ou kapab chanje l gen lòt filtè oubyen ou kapab lave sa. Donk filtè lan. Donk ou kapab retire band yo tou, ou kapab retire tout sa ki nan mas la, ou kapab retire sa ki kenbe vizaj ou a, tout sa ki nan mas la nèt demontab, si ke ou bezwen lave mask lan. Donk nou fè yon mask ki vreman adapte a bezwen, a tout ansanm de kesyonman ke moun yo te genyen. Waw Mike, se yon pwodwi ki vreman inovan, ki entegre yon ansanm teknoloji. Ok nou tou koyeran. E la map mande eske eske pwodwi sa son pwodwi ki komèsyalize deja ok si wi nan ki faz ou ye eske gon kote moun ka jwenn pwodwi sa deja kòman moun ka kòmandel etc. Ok tankou la kounya bon ou konnen sa trè byen ou sèke. Lè ke ou vin ansanm avèk yon pwodui inovan konsa, se ke gen diferant etap ladan. Donk la, kounye a la, se, sa se nan faz pwototip la ke nou ye. Ah, se pwototip la sa. Ya, egzakteman. Sa son pwototip. Sa son pwototip ki fonksyonèl. Donk tout ansanm de paramèt ke nou te bay fabrikan la nan li fè, li entegre tout ladan ansanm avèk kèk ti. Palan de fabrikan, ki kote mask sa fabrike? Ok, mask sa li menm, li fabrike Hong Kong. Donk li fabrike Hong Kong, men tankou pa egzanp lè ke pwodiksyon an li menm nan pral fèl Ayiti, paske lè ke l fabrike Hong Kong nan se diferan manifakti ki fè chak seksyon sa yo. Tankou kask la li menm, li fèt nan konpayi ki diferan, donk filtè la li menm nou fèl nan konpayi ki diferan. Donk kounye a la pou ke nou kapab kreye anplwa, kreye djòb, paske gen anpil jèn ki ta renmen fè sa, donk la kounye a nou jis vini ansanm avèk ansanm de konpozant yo. Pou fè asanblaj la isit paske li trè difisil pou ke w kapab jwenn manifakti ki spesyalize nan kreye jan diferant pati sa yo. Donk nou fini ansanm avèk faz pwototip la, kounye a la se nan faz de pwodiksyon ke nou menm nou ye. Donk tankou jan ke nou te pale l lan, se ke kounye a la mond lan rekòmanse konfine e genyen de sa yo pale de dezyèm vag kowonaviris. Donk kounye a la n ap mete tout, n ap pran tout dispozisyon. kondisyon pou ke nou kapab kòmanse ansanm avèk pwodiksyon an, epi disi novanm la pou ke nou kapab genyen mask la ki disponib an Ayiti, donk nan stò Solo Bag, epi ke se swa an liy tou sou Amazon, Ebay, tout kote ke yon moun kapab fè akizisyon mask la. Ok.
Mètnan Mike, kisa ou ta ka di kòm antreprenè ou reyalize ou pi fyè de li?
Sa ki fè fyète m, kòman te kapab di sa, se ke se yon lè ke m t ap, t ap pase sou Lali an, epi pandan m sou Lali an, m ta pral fè gaz nan Nasyonal la, epi mwen te wè yon jèn, ke m kapab di ki se yon etidyan, e ke misye kanpe, l ap tann kamyonèt, epi Li gen yon valiz solo bag nan do l. Epi pandan valiz solo bag nan do l la, kab li konekte nan valiz la, l ap rechaje telefòn li. La a sa son fyète, se ke sa ke m fè a, m wè ke li vreman gen yon itilizasyon, li gen yon enpak. Donk sa vle di pou sa ke m te fè l la, egzakteman li atenn objektif la. Donk sa son fyète li ye pou mwen menm. Donk ki ban m kouraj pou m kontinye avanse, fè de pwodui ki inovan ke moun ap. ka toujou itilize de pwodui ki ap rezoud yon pwoblèm konkrè ke moun li menm fas a li menm. Paske souvan mwen konsidere tèt mwen kòm yon antreprenè sosyal. Donk, sa di ke m pwodui de sèvis e de byen ki ap ki chwazi oubyen ki tagèt yon pwoblèm sosyal ke moun ap fè fas a li menm. Lè map tande w la Mike m gen enpresyon wap pale m de reyalizasyon men ou pa pale m de difikilte ditou ke ou rankontre pou w rive fè tout reyalizasyon sa yo. Ò n konnen nan kontèks sosyo ekonomik. Ayiti a, piske ou pa ou pa fè antreprenarya kote ou te etidye yo aletranje, w ap fè antreprenarya an Ayiti. Èske ou ka di nou ki pi gwo difikilte ou rankontre pandan avanti antreprenaryal ou e kòman ou rive pase moman difisil sa yo pou avanse kòm kòm antreprenè? Bon, e fè antreprenarya an Ayiti sa mande anpil detèminasyon. Fè biznis menm an Ayiti sitou kontèks sosyoekonomik yo sa mande anpil detèminasyon donk sitou lè ke yon moun ou jèn ou pa gen anpil resous ke se eseye w ap eseye wè kòman ke w kapab konekte dot yo pou ke w kapab reyalize rèv ou pou ke w kapab reyalize objektif ou li trè difisil. Donk premye difikilte ke m souvan fas a li menm se resous finansyè yo ke jeneralman ke ou pa genyen paske pa bliye ke ou nan yon kontèks kote ke pouvwa dacha moun yo yo menm yo li pa enòm donk sa ki vin fè ke maj de pwofi w la li menm li vin piti donk ki vin pèmèt ke ki pa ba ou anpil resous pou ke sa ke ou fè a pou ke ou kapab viv de li menm. Donk akote de sa tou, lòt difikilte ke m souvan, bon, ke m fè fas a li menm, se ke dènyèman, m panse ane dènyè an out, e pandan ke m ta pral fon livrezon e ke yo vole valiz yo. Donk, se di ke la konya la, sa se te yon pèt ke li menm li te ye. Ensekirite. Ensekirite, an tou sa. Se ke tankou, m sot eksplike w nan entèvyou a, se ke nou te fè yon previzyon tou pou ke nou te kapab fin ekoule an pwodiksyon ke nou te fè nan yon peryòd byen detèmine, sa k t ap pèmèt ke redevans nou te gen anvè founisè yo li menm nou t ap bay li. Donk, akoz de peyi lòk epi kowona nou vin pa ka ekoule pwodui sa yo. Donk, sa ankò se ansanm de difikilte. Lòt difikilte ankò nou fè fas a li menm se dwàn. Souvan ke, pa bliye ke m di w nou achte matyè premyè yo aletranje, lè ke ou Nwa sou blan, e pwojè lwa finans lan, li di w konsa, me ki kantite kòb w ap peye pou tèl pwodui. Donk, nwa sou blan, li di w ke si w ap vini ansanm avèk pwodui ki gen pano solè ladan l, ou pa p peye dwàn. Donk, lè w rive nan dwàn nan, nèg la di w li pa konnen, li pa t okouran de lwa sa a, oubyen bagay. Donk, Yap taxe ou tou, se ou pa konn ki kote yo sot ansanm avèk taxe sa yo. Donk se di ke ou pa e tankou sou ki baz yo taxe ou, tankou pa egzanp, e m raple m ke lè ke m premye ale mal fon yon dedwanman, nèg la di m men konbyen e map peye. M di sou ki sa, donk jeneralman pwodwi sa yo se 3 pousan, li di bon li pa konnen, donk sa se sa yo di pou l taxe. Donk apre sa, m vini yon lòt jou ankò, paske m pa t, bon, m te jis vin gade èske pwodui a vini, m vini ansanm avèk yon jòb, donk m jwenn yon lòt dam, epi li menm, li, li ban m yon lòt bagay ki totalman diferan de sa premye nèg la li menm li te di a. An wos oubyen? Li pi ba. Ok. Li pi ba.
Donk, se di ke la kounye a la, ou, ou pa vrèman ka fè vrèman yon pwojeksyon, ou ka di pwodui a li menm l ap koute. 10 dola, men lè ke w rive nan dwàn nan, yo tax sa li menm ou te panse l te 3 pousan, la tax la li 30 pousan, donk li vin enfliyans, egzakteman, li vin fè ke sa li vin, sa son sòt de difikilte ke li menm li ye pou ou, dè fwa ou konn anvi dedwane e ke yo di ou ke pa gen sistèm, donk m te gen yon pwodwi ki fè anviwon prè de 15 jou paske pat gen sistèm pou ke yo te kapab mete pwodwi deyò pou mwen. Donk sa tout sa yo yo menm yo se fè anpil yo fè pati de difikilte ke ke yon antreprenè li menm lap fè ka rankontre nan milye sosyo e ekonomik Ayiti a. Mike, lè n gade diferan pwodwi ou prezante la yo, jan m te di l deja, karakteristik yo se inovasyon. Kòman sa fonksyone Avè w, pwosesis pou jwenn lide, bay fòm a lide, mete ansanm de teknoloji, kòman sa pwosesis d'inovasyon, kòman l yon fason klè ke nenpòt ki moun, ok, ka konprann, kòman sa fonksyone la kay ou? Mèsi.
Inisiyasyon a inovasyon an li menm, li te fèt Japon. Donk se, se m t al vizite yon, bon, yon antrepriz Toyota epi yo te entwodui nou a pwosesis inovasyon Toyota la. Donk, se sa ke m te kapab rele inova, amelyorasyon kontini an. Donk, Toyota li menm li toujou ap eseye gade kòman ke l kapab toujou fè sa l ap fè a mye. Donk. souvan inovasyon ke yo pote yo se son de bagay tou piti, tou piti, tou piti men a la fen ki vin ba ou yon bagay ki. Sa vle di kimilatif. Egzakteman.
Se yon nan karakteristik inovasyon. Egzakteman. Ou mize sou sa ki fèt deja, ou ajoute yon bagay, etc. Ou ajoute yon bagay.
Donk se a pati de sa ke vwala sa jis te louvri lespri m pou ke vwala tout sa ke m ap fè m toujou wè kòman ke m kapab pote yon amelyorasyon ladan. Donk kòman ke m kapab pote yon valè ajoute ki rann li pi. plis atraktif a itilizatè lan, ki rann li plis itil a itilizatè lan. Donk se konsa ke vwala m fè inovasyon m nan. Men m pral antre nan ti aspè ki plis teknik, kote ke se sitou... Men an de mo trè senp ke pou le komen de mòtèl ka konprann. Donk se ke
sa ke m aprann nan inovasyon, lè ke w ap fè inovasyon, gen yon pwosesis ke yo rele design thinking. Donk se panse tankou. An pasan m gon sètifikasyon nan sa. Egzakteman. Petèt ou kapab se tankou panse tankou dizayinè lan. Ya. Donk se ke pou ke m kapab kreye inovasyon an, premye bagay lan fò ke m fè anpati a, m senpatize ansanm avèk moun ke m ap kreye. Egzakteman. M mete m nan plas li. Paske m pa ka di m ap kreye yon bagay pou mwen san ke m pa konnen sa ke w ap. Bezwen w. Egzakteman. Sa w bezwen. Bezwen reyèl ou anplis. Egzakteman. Sa ke ou resanti. Donk fòk ke m mete m nan plas ou, epi fòk ke m kapab konprann pwoblèm nan tou. Donk ou pa ka ap pote yon solisyon a yon pwoblèm ke w pa metrize, ke w pa konnen. Se sa, se sa k fè ke w ap wè ke souvan gen konpayi ki kreye pwodui men ki itilizatè a li menm yo pa achte l. Paske selon yo menm, li pa reponn a bezwen yo, an di ke yo te kreye l pou moun sa yo. Donk se di ke la se pwosesis dizay fenk li an ke m souvan itilize pou ke m kapab arive bay inovasyon yo. Donk, tankou jan ke m di w la, mask la, se ke enkonfò la, donk m te konn pote mask tou, m mete mask la, m santi jan ke l fè zòrèy mwen fè m mal, donk sa vle di ke la, m senpatize ansanm avèk moun sa yo, pou ke sa ke pwoblèm ke y ap fè fas a li menm nan, m fè menm fas a menm pwoblèm nan tou. Donk, se apati de sa ke m kapab m ale, m analize solisyon yo, m pwopoze tout yon ansanm de pis solisyon pou ke m kapab chwazi sa ki pi bon an, donk a pati de sa ke m kreye pwototip epi vwala jiskaske m rive nan komèsyalizasyon. Donk sa se tout chema ke m swiv pou ke m kapab, bon, ou konnen design thinking trè byen, donk ke m itilize pou ke m kapab.
Ok, so, alò, n ap avanse vè fen emisyon an, nou, alò, nou ba ou posibilite pandan anviwon 3 minit pou. Adrese w a kliyan w yo, pou mwen ki se premye sipòtè e sa w ap fè a, pou ou pale avè yo, men answit pou ou ta ka pèmèt ke yon moun ki enterese a fè biznis, ki ta renmen fè de pwodwi inovan tankou w, ou ta ka di, ba yo de konsèy, ou di yo kisa yo ka fè. Donk mwen
vle remèsye tout moun ki toujou sipòte Solo Bag depi lè nou fenk kòmanse. Gen moun depi lè, gen moun depi lè nou fenk lanse ki tou di ki pote kòb yo di m konsa. Donk kèlkeswa lè Solo Bag la soti a, donk sa vle di la li menm, donk y ap tann li. Gen moun ki fè ennan y ap tann kòb yo nan men yo, ki fè ennan y ap tann. Donk paske nou te gen sousi ansanm avèk lè ke matyè premyè te gen pou rive, gen pwoblèm. Donk se moun sa yo ki fè Humm jounen jodi a nou egziste paske yo toujou sipòte nou donk se moun sa yo ki fè biznis lan li menm kèlkeswa difikilte ke nou fè fas a li menm lè ke nou panse a moun sa yo a menm jan nou menm nou sakrifye nou moun sa yo menm yo fon sakrifis bò kote pa yo tou pou yo sipòte pwodwi a sa ki pèmèt ke nou ap toujou kontinye donk se moun sa yo tou ki fè ke nou chak jou nou oblije ap panse motive pou nou vini ansanm avèk yon bagay ki bokou pi inovan E ke solo bag ke yo gen nan men yo kounye a, nou ap vini ansanm avèk yon lòt bagay ki pi inovan toujou, ki gen plis fonksyonalite, k ap plis ede yo nan bezwen kotidyen yo. Donk, se sipò ke yo pote depi ojou lejou, kote ke yo achte l, oubyen moun ki pa achte l, gen moun se pataj yo pataje l sou stati yo, sou bagan sa yo, tout sa yo antre nan sipò ke yo bay nou. pa sèlman solo bag, se solo mask tou, se tout ansanm de bagay sa. Ou menm ki banm plato sa pou ke m kapab pale ansanm avèk tout telespektatè sa yo, son sipò enòm li ye. Donk sa vle di ke m ta sipoze peye pou yon maketin konsa, men ou ban mwen l kòm sipò ou. Donk sa vwala, donk sa yo se tout sipò sa yo ki pèmèt ke nou egziste jodi a, ke nou vle remèsye tout moun ki toujou sipòte nou nan. nan sans sa a. Epi pou moun ki vle lanse yo nan inovasyon, donk m panse ke ou menm ou konnen sa pi byen ke mwen menm tou nan maketing, se ke fason ki diferansye w de konpetitè la, se valè ke ou ajoute nan pwodui w la ki rann li diferan de moun k ap fè menm bagay ansanm avè w la. Donk a chak fwa ke yon jèn li menm l ap panse a lanse l nan biznis, L ap panse a lanse l nan antreprenarya, se pou l di tèt li, kisa m ap fè egzakteman, m ap pote an plis, kisa k ap diferansye m de moun k ap fè menm bagay la. Imedyatman ke w fè yon bagay ki diferansye w, donk egzakteman konsomatè la li menm li toujou pre pou ke l kapab eseye bagay ki nouvo. Donk, sa vle di ke la a kounye a la, jan ke ou te di an, ou pa oblije yon jeni pou ke ou kapab fè inovasyon. Inovasyon an, li kapab nan anbalaj, fason ke ou anbale pwodui a li menm, sa son sòt de inovasyon ke li ye. Donk, ti bagay ke ou pote a, se pa jeni, se pa panse ke se yon bagay ke ou oblije fè tout etid ki egziste ou byen ou oblije fè yon bagay nan manadjment inovasyon pou ke ou kapab inove yon pwodui. Donk, se yon ti valè ou ajoute ki diferan de sa moun nan li menm an moun ki nan menm sektè avèw la li menm lap lap li menm li pote deja donk sa vle di toujou panse a inovasyon jounen jodia sim la ansanm avèw sou platfò a se paskem te fè yon inovasyon donk chaje machann valiz nan lari a donk petèt tout pa gen chans pou yo kapab sou plato la men se kem te chwazi yon valiz kote kem te pote yon valè ajoute ki rezoud yon pwoblèm donk sa li menm li fè tout diferans. lan donk map di tout jèn toujou panse a konsomatè la kisa ke w kapab pote ki amelyore eksperyans yo ki amelyore fason ke yap itilize sèvis ou a donk imedyatman ke w rantre nan nivo sa a ou pral wè ke moun yo yap konvèje vè ou menm ou pral vin yon referans nan domèn nan sa ke ou menm wap fè a.
Merci m pa gen m pa gen lòt mo m ka di se anpil remèsiman pou prezans ou sou plato a avè nou e vwala. Donk m panse ke se mwen ki sipoze remèsye w paske w banm platfòm ou an pou ke m ka nou kapab fè ti pale sa pou ke m kapab prezante pwodui mwen yo donk vwala tout staff Solo Bag la li menm li remèsye w pou sipò sa a tout moun k ap sipòte nou. Ou konnen deja kijan pou ankouraje nou, se abòne chanèl la, pataje kontni yo sou diferan platfòm yo, Instagram, Facebook, Youtube. Ankò yn fwa nou diw mèsi paske ou te ban nou tanw ou te gade cho sa mèsi se te yon plezi babay a byento.